yo gen dwa akite. Bon nou presize ke yo gen dwa akite si tout fwa selon sa ke jiri an avèk jij lan ki ap pral bay e ben vèdik final lan. Nou di ke se dènyè liyn dwat lan paske semèn sa yap kòmanse avèk deliberasyon yo. Ann raple akize yo Jacquelin se Ventemilla, se Entriago, se Ortiz epi Solaj. Se 4 moun sa yo ki akize sak fè nou fè rapèl sa, son fason tou pou nou raple yo ke jijman sa se jijman pou 4 akize sa yo. Se pa jijman pou jwenn kiyès ki tiye Jovenel Moïse. Men antouka, semèn nan kòmanse, se koudanvwa dènye liyn dwat nan Jakmèl, kisa ke nou petèt ap atann nou ki pral pase andedan nan tribinal la? Premyèman Valerio, fò nou siyale tou lè moman preparatwa de sèt joune. Sa vle di ke lè zavoka de la defans, lè pwokirè, si se lè zavoka di gouvèneman kap jwe wòl ministè piblik, avèk jij Jacqueline Becerra, yo menm yo antann yo sou tèks ke jij la ap gen pou li bay jiri a. Se sa k fè ke yo antann yo. Sa n ta rele les cadres de ref, les cadres de référence. De référence, c'est ça. Wi, yo antann yo, yo diskite, yo di èske mo sa a vle di sa, èske ekspresyon sa a byen chita, gen de fwa yo retire, gen de fwa yo ajoute, gen de fwa yo modifye pou yo prepare pou jou sa a. E an deyò de sa n ap gade nan tribinal la, genyen yon pakèt relasyon, yon pakèt kominikasyon ki genyen ant les avocats de la défense, les avocats du gouvernement, et les membres du jury. Pa bliye ke nou gen 15 membres du jury et yo tout pral tande stipulation. Sa vle di ke sa jij la pral li a et apre sa yo pral chwazi 12 et 12 sa yo, yo menm se yo ki pral pran desizyon final la. Sa nou rele le verdict. Donk kounye a, se moman trè spesyal tankou Valerio-So di l, se yon moman kote ke 4 akize sa yo, yo kapab akite yo tankou Valerio-So di l, yo kapab kondane yo nan. kad asasina prezidan Jovenel Moïse, pa bliye dat la, 7 jiyè 2021. Se sa. E jodi a, y ap pral kòmanse avèk deliberasyon. Se pati, nou ka di, di gouvèneman an. Nou di pati sivil la. Lè zavoka di gouvèneman, se yo menm ki pral kòmanse delibere. Deliberasyon, yo pral eseye pote dèzagiman, eseye konvenk jiri an ke 4 mesye sa yo Se yo menm pou tout bon vre ki te konplote, fè konplo, chèche lajan, pou an premye lye al kidnape, al arete swadizan kidnape yon prezidan, oubyen touye l, ke yo arive fè. Ebyen yo pral eseye vini ak dè agiman, dè prèv alapui, jodi a ki pral trè enteresan, petèt ke evantyèlman jodi a, n ap gen doz eleman denfòmasyon. Sa ki enteresan nan jijman sa a Jaklen, se pa fòseman jijman se vre pou jwenn kiyès ki touye Jovenel Moïse, prezidan de la Repiblik, an 2021, men sa pral pèmèt, alò jijman an deja, pèmèt ke gen de revelasyon ki fèt. Gen de gran revelasyon ki fèt pandan jijman sa, n ap gen pou nou raple w kiyès yo ye. Gen de enfòmasyon ki soti tou, e gen de non tou ki site, Jakle. Donk, lè non yo site kon sa, sa kanmenm, kanmenm fè moun panse ke petèt ke moun sa yo, d'une façon ou d'une autre, de près ou de loin, te okouran, te petèt patisipe, ou du mwens te rankontre avèk konplotè yo ki t al fè krim nan ann Ayiti, Jakle. E definitivman, petèt ke se nan kilti nou, nou renmen kondane avan. Wi, sa se te pòtan de di. Fò nou tann ke jiri a, les membres du jury, avèk jij Becerra yo menm, yo pwononse le verdict. Le verdict, se sa. E lè yo pwononse le verdict, kounye a, enben yon moun ou gen dwa gen recours, ou gen dwa ale an appel, tou sa w vle. Exactement. Pa bliye ke se yon jijman au pénal. Sa vle di se, lè se penal, bagay la yon ti jan trè konplike, e se la tou ke li, pou moun ki spesyalis nan kesyon de dwa, Sa vle di tout juri yo, tout manb juri a fèt pou vote pou. Ah wi, fòk li a linanimite. A linanimite.
Byen ke gen dè eksepsyon nan lwa amerikèn nan, men yon sa a nou kite yo pou spesyalis yo. Men, se pou nou di ke lè yon moun, non yon moun site, li gen dwa de fason anodin. Se sa. Li gen dwa tou enplike nan bagay la. Tout a fè. Li gen dwa li site nan moman an la, li poko vle di anyen, men anpe pli ta, menm petèt evantyèlman nan deliberasyon k ap fèt jounen jodi a, non vin gon lòt sinifikasyon avèk sa ke nou remake ki fèt pandan tout seyans ke nap swiv nou menm depi 3 semèn kanmèm ke nou la eben avèk dè evidans e ki petèt ta ka al pi lwen menm dè bon m ka di kareman dè eleman pou kapab montre pwouve jiri a ke efektivman sa yo di paske pa bliye fòk yo jwenn yo koupab san oken dout fòk pa gen dout ditou paske ou toujou dil Jacquelin e se vrè le doute profite a l'accuse donk sa trè enpòtan. Aux accusés. Se sa. Donk li enpòtan e ankò yon fwa lè nou pral antre anndan se pral menm dekò lan. Nou di deja ke dekò lan lè nou wè dekò sa e nou esplike w li, nou dekri w li se paske nou remake ke se petèt yon fason dapresye kijan lajistis amerikèn li menm ap fè travay li de fason kòrèk, nan les normes epi nan prensip ke yo respekte. Jiri an, avoka de la defans, avoka du gouvernement, epi osi lè grefye ki son la gen moun kap tradwi yo tou, akize yo epi nou jwenn temwen kap vin temwanye, franchman yon anbyans ke pandan ke nap viv li la depi kèlke semèn ki montre ke se ton jijman serye, gen moun ki di a se pa anyen serye kap regle la, non pa di sa son jijman serye la sèl choz repons e ou di mwens sa ke nou ta vle tande a li pap fòseman soti nan jijman sa. Men m garanti nou e garanti ke jij lan bay, se ke 4 akize yo, y ap jwenn vèdik yo trè byento, Jacques Jean. Wi. Valerio, nou pa vle di ke la jistis amerikèn se t yn jistis pafèt. Sa n egziste pa. Men gen yon minimòm, yon pwosedi la, li gen yon lòd ke l resevwa. Sa vle di yon moun pa ka vini nan tribinal la pou telefòn ou ap sonnen pa egzanp. Egzakteman. Sa vle di ke ap fè bri anndan. Ou pa gen dwa ou menm. pou pou pale anndan an pou ap entèveni nan bagay la yap mete w deyò e jij la li gen gwo pouvwa sa vle di jij sa se son tribinal se tankou e tribinal pa l li ye e pa bliye ou nan teritwa li li ka deside nenpòt kisa andedan teritwa li se sa jiridiksyon e wap wè depi w antre nan tribinal la depi w antre nan tribinal la non w make. Jacqueline Becerra 11 tirè 4 donk se la ke pou moun ki gen pou yo vini nan jijman pa bliye se nan 11 yèm etaj se 11 tirè 4 e se jij Jacqueline Becerra se teritwal se jiridiksyon e tout bagay yo fèt jiska prezan dan lòd e son Se yon jijman ki trè teknik tou, trè teknolojik. Trè teknik, gen de tèm nou wè ke yo fè de espesyalis vini, de ajan di FBI, de temwanyaj ase enteresan. Ann fè yon ti rapèl sou semèn ki sot fini an la, ki fini jisteman avèk sa ke w sot di talè a Lajakle kote ke jij la t ap bay, si w vle, t ap bay jiri yo, alò yo t ap prepare antre yo. Jiri an pa t la, pa bliye ke jiri an te soti, men antre yo, avoka di gouvèneman, avoka de la defans e jij la sètènman, yo t ap prepare sa ke yo ta pral prezante bay jiri yo. Je panse ke le terme technique tu avais rappele tout à l'heure Jacquelin, e sa ke l ap di presèp yo. Wi, se les termes de référence.
Les termes de référence, voilà, termes de référence.
Termes de référence sa vle di yo tou lè twa pati yo dakò ke se de sa ke yo pral pale, yo dakò ke se de sa ke yo pral pale. e ke se konsa tou yo pral abòde l pou yo prezante l bay jiri a. Donk rapèl ke m te vle fè a de semèn pase a la, se ke nan fen seyans vandredi ki sot pase a la, enben nan tèm de referans ke jij la ta pral ap prepare ansanm avèk tou lè pati konsène, avoka de la defans, avoka di gouvèneman, yo te dakò pou yo pale de yon seri de pwen. E pami pwen sa yo efektivman yo te pale de Michel Martelly ke jij lan li menm te di, Daprè nòt ke l te pran, eben yo pral abòde kesyon sa a, Michel Martelly ki an kontak avèk Joseph Felix Badio. E konsa tou yo te pale de Ariel Henry, ansyen premye minis, ki li menm tou non sèlman te an kontak avèk Joseph Felix Badio, men jij lan presize ke Joseph Felix Badio te rezide, te abite kay Ariel Henry pandan yon sèten tan. Se te dènye pwen sa yo ke n te wè nan pwen de referans jisteman ke jij lan te gade ansanm avèk lè de, anfen, de pati yo, yo pral diskite. pandan deliberasyon kap fèt jounen jodi a si se si se le ka nan pral gad sa pou paske nap andedan an Jacquelin. Wi donk se sa w di la Valerio se de grand revelasyon de la pou klotire la la uityèm semèn sa vle di van vandredi dènye a donk sa vle di ke sa pral antre nan stipilasyon an Se sa stipilasyon stipilasyon sa vle di kote ke gon tèks ke jij la pral li e se sa nou pral fè nou pral antre la paske jij la pral li tout bagay sa yo e yo di ke yo fè anpil efò. nan chwa mo yo, nan chwa ekspresyon yo pou pa gen konfizyon pou jiri yo, yon fason pou yo kapab pran labòn desizyon. Nou te remake sa, se te a sinyale, se ta sinyale dayè, jij lan trè presi e pwentiye sou chwa de mo yo. Gen, m kwè yo t ap pale de, m panse yo te fè yon mansyon de envazyon militè. Li vle di ou pa ka pale de envazyon militè. Fò n chanje mo an, fò n chanje tèm nan. Fezan referans, evidaman, a Kolonbyen yo ki t al ann Ayiti. Konsa tou, nou te wè avoka de la defans yo, ki yo menm tou pa t dakò a yon seri de paragraf ke jij lan te retire nan stipilasyon pa yo ke yo t ap sijere avoka, anfen, ke yo t ap sijere tribinal la an jeneral pou ta prezante manm jiri yo. Donk, tou sa yo rantre nan kontèks e nan anbyans de, m ta ka di, de deliberasyon sa k ap kòmanse jounen jodi a, ki pral mennen nou evantyèlman vè le verdict. Men nan le vèdik rapidman nou pa ka pale de li paske nou pa konn ki lè l ap fèt, nou pa konn ki sa l ap ye kòm vèdik men gen yon antisipasyon vèdik koupab ou non koupab men yon antisipasyon sou timing nan vèdik lan Jaknèt ke pèsonn pa konnen finalman. Wi nou pa konnen paske yo di w ke sa kapab pran yon jounen men sa kapab pran semèn tou. Mwa se petèt Desanm.
Wi donk sa vle di ke si nou di w nou konn ki lè vèdik la ap bay nou pa konnen men sèlman nou konnen jodi a selon. E orè ki te bati a, enben jodi a pral gen deliberasyon. Dayè, tankou nou sot di l, jij la pral li stipilasyon yo bay jiri a avèk presizyon, san lonbo de dout, pou yo kapab vrèman tradui sa yo vle di a bay manm jiri a. Paske manm jiri a genyen la grand responsablite. Grand responsablite. E sitou, pa bliye se pa yon pwosè sivil, se yon pwosè penal. E piske se penal.
Yo pran le maksimòm de prekosyon pou yo pa voye yon inosan nan prizon. Yo di pito ke ou lage yon koupab olye ke ou mete yon inosan nan prizon. Tout afè. E n ap fini pou nou di n ap gen pou nou retounen pou petèt edifye ou sou jiri a. Nan moman an la, nan dènyè liy dwat sa nan nan pwosè sa, nan jijman sa, jiri a enpòtan Jacquin. Jiri a enpòtan, nou pral petèt ba w yon ide de konpozisyon jiri a. Yo pa konn non jiri yo. jire yo an nou di, donk manm jiri a, e ou pa ka devwale dabò idantite yo, answit ou pa menm ka pale avèk yo. La sèl choz yo nonb de 15 k ap swiv pwosè a jiska sa fen, men se 12 k ap gen pou yo pran desizyon, di kisa yo panse a linanimite pou yo kondane Endriago, Ventimiglia, Solages avèk Ortiz koupab. ou non koupab. Sa se enpòtan. Wi. E Valerio nou te jwenn de moun ki di ke ah nou te tande nou tal chache siti ou fò nou kontinye gade. Wi. Se te yon bèl eksperyans Valerio. Se te yon bèl eksperyans e nou pral eseye refè eksperyans lan pou ou paske sa nap eseye fè se vrèman pote le pli de enfòmasyon ba ou otou de pwosè sa pou nou menm ki se yon pwosè istorik ki finalman eben pre a pati de prezans nou san ke evidaman nou pa vle bat lestomak nou men kan menm a pati de prezans nou mwen menm pèsonèlman e Jaklen nou jwenn de moun ki vin gen yon enterè. De moun pa egzanp ki di kounye a la yo pral pran eben jou travay yo nan semèn sa a y ap vini pou yo fè yon, pou yo vin goute yon ti moman, yon ti moso listwa sa a. Se listwa k ap fè dèyè do nou an la a nan tribinal federal nan lakou Miami sa a. Kesyon nan poukisa l ap fèt nan lakou Miami jisteman, eben se paske konpayi CTU sa a se la l baze, se la ke konplotay la kòmanse, se la ke lajan depanse. Donk, Jaklèn, nou pwomèt yo ke nou pral fè yon ti soti ankò yon fwa petèt pli ta oubyen demen pou n al chèche CTU sa a, Pou nou sitiye nan kontèks pou wè ki kote eben ofis e CTU yo, konpayi sekirite sa a, swadizan ki ta fè konplotay pou y al touye Prezidan Jovenel Moïse nan peyi Dayiti. Donk n ap eseye gade sa pou ou paske nou menm nou vini pou nou enfòme nou se zye w ak zòrèy ou Jaklen. E sa fè nou plezi dèske Valerio gen e zanmi nou yo y ap ede nou fè listwa. Yo voye dè nòt ba nou e yo konnen ke n ap chache yon bagay yo voye dè nòt ba nou e sa fè nou anpil plezi e E se sa nou vle. Pandan ke listwa, paj istwa ap pase, ap pase, nou menm tou nou vle ke w fè istwa avè nou. Patisipe nan istwa sa.
E yon jou, eben, sa ka gen pou ekri istwa a, eben, jan, eben, le fameux Franck Etienne ta di, sa ka la ka wè, eben, y ap ka wè, y ap ka li, y ap ka gade istwa sa k ap rakonte e yon istwa ki konekte de peyi, m pa ka di de peyi, mezanmi. S on.